M konn zen an, m konn zen an. M konn zen an byen, m konn zen an lontan. M konn zen an, m konn zen an. M konn zen an byen, m konn.
M kwè alepòk m t ap fè setyèm lè m rekonèt Fednaelle. M te konn wè Fednaelle. Fednaelle pa t yon zanmi pou mwen. Fednaelle te zanmi yon ti dam ki rele Barbara Kiskise ki te marenn pitit yon frè m. Ok Banm manje sa Paske pati sa fok mwen byen byen byen byen byen Sak pase bay sa la Pale wi M pa vle telefòn nan tonbe Kiyès sa Ok M te konn Fednaelle lèm tap fè setyèm m te konn wè Fednaelle donk mwen pat mwen pat yon zanmi pou li li te zanmi yon demwazèl ki te marenn pitit yon frèm lè sa m tap fè setyèm M vin gen ansanm avèk Fednaelle lè m pral rantre nan pwodiksyon MK Agency. Ok. Donk, mwen menm ansanm avèk Fednaelle nou se de moun ki trè edike, m ka di nou sa. Ou pap janm wè Fednaelle moute sou YouTube la vin pale mal de Milova, ni Milova vin moute sou YouTube la vin pale mal. Sa pa gen filtè non cheri doudou wa wè m pa fè live avèk filtè ok donk nou trè edike tout moun ki vyen tout moun ki zanmi konn nan diskisyon ok pa gen moun pa gen pa gen moun ki byen ki pa konn nan diskisyon li enposib menm de moun ki renmen defwa sa dous defwa sa amè tou ok donk. Nou konnen ke Ricardo Nelson se ex papa pitit Fednaelle tout sa, tout sak tap pase yo m pat janm te konn di ni byen ni mal avè yo. Donk m te konn toujou pale ansanm avèk Fednaelle bal konsèy pam. Bal konsèy pam apa. Men m pat janm te konn rantre nan bagay sa nan zen kap fèt sou youtube site site site site site. Non, m pa t janm te konn rantre nan bagay sa yo. Lè m te vin chwazi rantre ladan an, m te vin rantre ladan an pou Fednaelle. E m te rantre ladan an tou pou Nissa. Sa k fè sa? Genlè se, sa k fè m ka yon ti jan parèt flou, genlè se Victor, talè wi. Victor! Non, vin jere sa pou mwen. Sa k fè mwen te rantre nan diskisyon, dènye diskisyon ki te genyen an, ok, se pou Nisa. Se yon ti pitit ke mwen renmen anpil, mwen apresye l anpil, mwen pa konn sa k fè sa san m vrèman, vrèman, vrèman, vrèman ale ansanm avè l. Nou ka wè nan chak feyton depi m bezwen yon timoun se li menm mwen vize. M te ka jwenn lòt timoun wi. Ok se li menm mwen se. Mwen renmen timoun anpil. Mwen renmen timoun anpil. Men ti pitit sa a m vrèman renmen li. Son ti moun ki vrèman dou. Kòmsi ki pa kòmsi ki toujou pwòp. Ki toujou santi bon. Kòmsi ki pa kòmsi ki pa degoutan ditou. Kòmsi si w ap fè yon tounaj la si se pou Nisa ou ka kraze tout kay la. Depi l fin manje vant li plen li pa ba w regle anyen pou li. Ok. Donk, Ricardo Nazon te fè yon premye live, li te pale de Fedna, m te gade live lan, donk m pa t di ni moute ni desann. Ok? M pa t di ni moute, m pa t di ni desann, donk sa pa t gade m. E m kwè, m konn pale ansanm avèk Ricardo, m se youn nan moun, nan ra moun ki pale avè l souvan, Ki bagay? Ou gen dwa wè nou kwaze yon kote la, nou se oh bagay nou pa janm pale m avèk ou. Epi nou ekri sali ou anfòm ou anfòm apre sa nou pa janm tande ankò. Epi yon lòt lè nou kwaze ankò nou di oh ou anfòm bagay nap ekri. Epi nou repale yon semèn apre sa nou pa janm tande ankò. Se konsa mwen m ansanm avèk Ricardo te ye e toujou ye. Nou pa yon moun ki close tout tan se baz klan non nou pa konsa. Pandan map flannen sou Facebook lan m te wè Fedna fè yon post ki pat fèm byen ditou. Antanke yon jèn fi ki byen ansanm avèk Fedna donk m twouve li nesesè si w byen ansanm avèk yon moun si moun nan fè yon bagay ki pa bon pou di moun nan sal fè a pa bon. Fòk nou konsa, fòk nou gen kran. Si w byen ansanm avèk moun nan, moun nan nan diskisyon, ou wè mwen menm si manman m fè yon bagay ki pa bon, m konn di manman m, manman m konn nan diskisyon avèk yon moun, m di manman ou antò wi. Li fache, li panse ke pandansetan m se pitit li m pral pran pou li paske li m konnen l gen tò, m pral di ok vwazinaj la gen tò paske se manman m. Non. M di manman ou gen tò. Se menm jan lè nou bi ansanm avèk yon moun, kèlkeswa nan pozisyon moun nan ye a, sa li fè ki pa bon an, kanpe nan figi moun nan di ou fè tèl bagay li pa bon. Kit moun nan kontan, kit moun nan fache, sa se nan li. Fednaelle te fè yon post li tap pale de vi prive l, bagay sesi. Son fanatik ki screenshot lan voye ban mwen. Lè sa m tèlman enève, paske ou konn sak fè m voye voice yo ba li? Se paske li konn pale m de sa. Milova ou wè, Milova sesi, Milova èske w tande, èske w sesi, èske w. Lè konsa map di kalme w, kalme w, eksplike m sak pase. Map di nan bay sa vag, li pa pale. Lè ke mwen wè post sa m voye l ba li. M di sa sa ye la? Si w twouve l nesesè pou w ap fè sa, pandansetan moun nan gen de timoun ansanm avè w, blablabla, blablabla, m pale, m pale. Li fache. Pandansetan l fache, m di, non sa w fè a pa bon. Pòs sa pa bon, li pa gen plas, li papa pitit ou. Kèlkeswa sa m ta gen, li rete papa pitit ou. Nèt pa gen anyen kap chanje li rete papa pitit ou kit devan bondye kit nan nenpòt sikonstans lan se papa pitit ou se papa pitit ou nèt m di m pa dakò ansanm avèk sa w fè a ok donk m voye voice yo ba li m voye voice yo ba li m trè vekse tou sa apre sa nou fache epi apre sa li apre de twa jou li ekri m li di sa m fè pou ou lè w fache avè m nan. M te vin fè yon lòt vwayis pale. M di, non, si tèl bagay, tèl bagay w ap jere yon bòz, gen yon fason pou jere l. M pa konn si se bòz, m pa konn si se dis, m pa konn si se dat. Oke? M pale ansanm avè l trè byen. Pandan m ap flâne sou Facebook la ankò apre yon premye layv Ricardo Nelso te fè, epi m vin wè li gen yon lòt pwosedi konsa, li twouve li nesesè pou l refè yon lòt layv ankò. Premye sa m fè, poum byen di nou sa map fè a m jis ap bay kèk map bay m wè li m twouve li nesesè poum bay fanatik mwen yo yon eksplikasyon. Mwen tèks Ricardo, m di salut, li reponn. M voye foto ni sa ba li. E se si moun ki lage voice yo pou m gen di nou. Mwen ansanm avèk Fednaelle nou nou twò edike pou panse ke yo ka mete nou dozado. Non. Mwen voye foto ni sa an premye bay Ricardo. M di gade l byen e m voye foto Ritzy ba li. M di gade de timoun ou genyen avèk yon fi m di li pa bon sa w ap fè a m di live lan pap bon m sipliye l an gras m di silvouplè pa fè live lan m di m voye foto Nisa ba li m met Nisa sou pwofil mwen m di gade Nisa byen pou wè m di Fedna yo te manman pitit ou deja m di sa yo pa gen pa gen pa gen plas yo li di m m kòmanse pale m kòmanse pale avè l m konnen timoun yo se pwen sansib li m pran timoun yo. M pale ansanm m di w pa fèl pou Fedna non fèl pou Nisa paske yap rete yap kite tras pou li lèl gran pou l wè yo kounya li di m Milova ou menm tou jan wap pale avèm nan ou konn klase Fedna m di wi m konn klase Fedna nan voice m konn ap fè diskisyon avèk Fedna yo m al nan pati mesaj yo m seleksyone 2 voice m jis seleksyone yo m voye ba li. M di ou tande, jan m konn ap blame Fedna tou, m di se pa sèlman ou menm mwen mande pou mete pou mete fen nan sa. M di menm Fedna tou m konn ap blame l tou. Donk, m voye vòyso ba li pou l ka wè ke mwen menm tou m konn rale zòrèy Fedna. Se pa paske m ba l tò, ni m bay Fedna tò, ni m bay youn tò m apiye youn, m apiye pou yon lòt. Poum voye poum poum pou map pou map pou map apiye nou. Se bagay fedna ka moute live li ka di e ricardo nelson ka dil tou m pa janm antre nan bagay sa m fèl paske yo gen timoun e sesi m renmen ni sa li son move tras lap ye pou li ok donk ricardo nelson son moun ki trè edike em dil nan live lan. Ricardo pa tap janm pran voice mwen voye ba li kem pa tap pale mal de Fedna poul voye ba yon moun non e lem fin fè sa gen yon bagay nou pa konprann tou lem fin fè sa lem fin voye voice yo ba Ricardo Nelson mwen di Fedna sa m di Fedna Ricardo di Ricardo di konsa pa gen pwoblèm tou sa m pap fè live lan pou ou Milova paske w pale ansanm avè l e maestro Kerwill tou te pale avèk Ricardo ok Ricardo di ok m pap fè live lan lè l fin pale ansanm avè m m ekri Fedna m di Fedna M pale ansanm avèk Ricardo, men sa l di m, men sa m di l. E se si, m voye 2 voice mwen ba l, ba, m te voye ba ou, ba li pou m moutre l ke m konn klase w tou se pa sèl li menm mwen mande pou l mete fen avèk bagay sa. Fedna di m, Ok Milova. M di, M pa ta renmen pou w chita pou w ap pale de bagay sa ankò. Li di m, Ok, pa gen pwoblèm. Salut. Li di m, Ok, pa gen pwoblèm. Ok. Fedna te konnen m te voye voice lan bay Ricardo Nelson. Moun ki kwè yo ki pibliye voice lan, map di w byen. Mwen Milova, m pap janm nan zen avèk Fedna. Ou konn poukisa? Fedna konnen tout sa m ka di dèyè l, m ka koupe nan figi l, mwen di l li. E Fedna s on moun ki edike, ki al lekòl. Mwen menm, pou edik, pou edikasyon pa m, m pa tap janm, kèlkeswa sa m ta gen ansanm avèk on moun, Kèlkeswa sa m ta gen ansanm avèk yon moun, kèlkeswa pwoblèm nou ta gen, depi ou sou rezo sosyo, ou se yon figi piblik, m pa p janm oze pran yon voice ou oswa menm yon screenshot ou konn pale avè m pou m pibliye l pou m fè w parèt mal. Non. Sak pi mal la moun nan fin pibliye voice lan mwen ranseman avèk fedna menm jou a nou konsa malpre pitit fedna menm jou a mfè jwe ma sèl inik fim pou til ale lè moun ap rele fedna pasi pala milova trèt ou li di non milova te dim sa em te dil sa tou em te voye 2 voice yo ba li mdi msot pale a rikado men sam dil men sal dim donk ou menm li nesesè tou pou pa site non rikado bagay pou pa pede ap mete vi prive w sou rezo sosyo li dim ok milova. M panse ke si moun nan te al lekòl li te edike li pa tap rive nan nivo sa. Donk petèt nou ka konprann sa. M pa gen pwoblèm ansanm avèk tout tout tout sa yo la e tout sa moun yo te di tou yo pa deranje m. Moun kap di Milova tèt fedna, Milova se kouto de bò tou sa. Milova nou wè la a, jan nap gad l la, jan nou wè m nan se konsa m ye. M pa gen de bò. On moun ou fè m on bagay ou pa rive sou mwen m di w yoo, pran kanpe. Ou pa rive sou mwen nou pap ka kontinye zanmi. Ok, nou pap ka kontinye. Nou pap ka kontinye. Nou pap ka kontinye zanmitay la. Ok? Don pou m byen di nou fanatik Fedna yo e fanatik pa m yo, nou sispann. Sispann. Afè wap joure m pou Fedna. Ou konn sa k lèd la? Wap joure m pou Fedna pandan se nan m kay Fedna m ap manje. Fedna lakay mwen li vin fè tounaj. Pitit fedna lakay mwen fedna pa la l pa gen moun la pyès moun li ou panse fedna tap kite pitit li vin lakay mwen sil te konnen m son move moun pandan setan li pa la l pa gen pyès moun avèl la nan li pa tap fèl dayè fedna son granmoun fedna pa yon ti bebe li pa yon timoun piti li konn lè moun fèl byen li konn lè moun fèl mal. Ok Se menm nou menm ankò kap detwi nou nap di nap fè zen nap dis nap dat non mwen menm nou konnen m pa konn nan zen sou rezo sosyo ok donk sispann kreye dè zigzani antre nou ou konprann li sa li bèl m te lakay fedna gon moun ki voye vwaz pale fedna di l. Non voice milova voye a tou sam konnen se moun yo kap fè zen pa okipe yo just lè sam chita sou kabann fedna m vin dèyè nisa nisa ap dòmi epi moun youtube menm ap jourem pou fedna èske n konprann pati sam di nou an wap jourem pou fedna epi m chita lakay fedna m vin dèyè pitit li pou mal choute feyton lakay mwen nou imajine nou donk lè nou tande yon bagay eseye analize e poze kesyon avan ke nou. Nou fè, nou kreye dè zigzani ant, antre nou. Donk sa map mande, map mande pou Fednaelle Christy mete Christy te fè yon bagay m poste sou story m m pwouve l ke sa l te fè a pat bon. Apre sa fed Christy. M pat m pat poste Christie. Nou pa gen anyen m nan kontak Christie Christie tèks mwen m tèks Christie nou pa gen anyen donk nou se moun ki edike ki al lekòl Christie son depi son langaj li fason l nou wè l son moun ki al lekòl ki trè edike Fednaelle son moun ki al lekòl ki trè edike e nou tout nan staff MK Agency a nou fini lekòl nou trè edike donk gen yon kote nou rive nou gen yon moman foli k moute nou nou kite fanatik m te di sa nan voice lan tou. M te di Fedna ke yo ki te fanatik ap mete nou nan zigzani. Fòk nou mete tèt nou sou de zan. Mwen m konn rete lakay mwen, mesaj moute sou telefòn mwen, Oh entèl sot poste yon bagay. Moun nan pa tag non m ladan. M pa oblije kouri al fè yon post tou pou m ap tire pwen. Eske l tag mwen ladan? Non li pa tag mwen ladan. M toujou di si yon moun gen yon bagay pou l di m, l ap di m li sou whatsapp mwen. Milova m bezwen w tout sa. Sa ka rive yon moun nan diskisyon avèk fedna pa zanmi fedna mwen menm apresye moun nan mwen renmen wè moun nan wi mpa oblije ènmi avèl paske fedna pa gè avèl non kiyès ki di sa gon lwa k di sa manmanm gen dwa ènmi avèk yon moun sa depan de sa moun nan fè la pa gen anyen k di poum ènmi avèk moun nan tou ok donk m twouve li vrèman nesesè wè mwen menm kote wèm ye la mpa gen kont avèk pyès moun dayè m son pwofesyonèl. On moun gon pwojè w relem depi wap peyem mòp kalem lajanm map jwe avèw mpa gen zen a pyès mpa nan zen mpa ènmi a pyès moun sou youtube la map redil pou nou ouvri zòrèy nou trè trè trè gran byen laj pou nou tande sa map di a milova pa gen kont a pyès moun sou youtube la kèlkeswa moun ye a ni iks ni zèd ni igrèg kit li se fi kit li se gason mwen pa nan divizyon mwen pa nan diskisyon avèk moun nenpòt moun li a mson jèn ki la pou m pou m pou pou lòt jèn swiv mwen, pou m pote egzanp pou yo, m pa ta fè sa k pa sa epi mwen menm m ap konseye lòt jèn non, li pa bon. Christie se yon moun ki tèt tèt. Christie se yon moun ou wè si w nan ti diskisyon avè l al ka fè w fou. Fedna konn sa byen. Donk se menm nou menm fanatik yo ki pou met tèt nou ansanm pou nou antann medam yo. Pa fè zen, pa joure Christie, pa joure entèl, pa joure Fedna pou len pou lòt non. se fè yo mete tèt yo ansanm pito paske feyton yap fè a yon feyton fedna christy li bon lap fwape yon feyton fenaelle milova lap fwape donk lè gen divizyon nap jwe ansanm avèk lòt moun donk nap divize nap bagay feyton ap kraze li pa bon pou nou se menm nou menm ki pou mete tèt nou ansanm pou fè nou avanse ok donk si se menm nou menm kap pede. Epa net mwen t pa bon non dòk m sou wifi se se nou menm ki pa gen bon entènèt ok se nou menm ki pou fè nou menm ankò mete mete mete amoni mwen m pa gen inimite a pyès moun sou youtube la m di nou sa deja pyès moun ni gason ni fi ni timoun ni granmoun m zanm m gendwa pa gen yon zanmitay avèk moun nan ou gon pwojè ou rele m ou kale m lajan m ap peye w on moun gendwa panse l gon pwoblèm avè m mwen menm mwen pa gen pyès pwoblèm avèk kwak se swa. M di nou sa. Ki pwen m poko touche ankò? Pwen Widiana. Ok. Donk, m pral touche pwen Widiana, men avan tou m ap mande nou yon sèvis, m pale twòp. Mwen ti jan bouke, fò m ta fè yon poze. Tan sa a. Tan sa a, m pral m pral m pral touche pou Widiana, tan sa a m ap mande pou nou pase sou paj Instagram Unity School of Business. Mwen ta renmen pou Christie byen ansanm avèk Fednaelle wi m ta renmen pou Christie byen ansanm avèk Fednaelle ok ok. Kesyon pou nou tout moun kap poze kesyon kap di konsa ke milova ki sot gen ansanm avèk widiana tou sa dis dat donk pou moun eske si se ou menm ki te nan plas fedna ou tap chwazi byen ansanm avèk widiana wi m avèk avèk christy wi m tap byen ansanm avèl sak fèm ta byen ansanm avèl paske nap viv nan yon mond la wap pale a moun nan jodi demen si dye vre ou tandel mouri. Nou pa anyen se ti souf la nou genyen sèlman. Nou pa nan moman pou n ap fè diskisyon. M t ap pale avè l pou plizyè rezon. 1, Pou n te ka jere karyè atistik nou. 2, Paske n ap viv nan yon mond ki tèt anba, paske nou nou tout la bezwen sipò lòt. 3, Paske ou pa sipoze, nou pa sipoze nan nivo sa. M t ap fè l pou MK. Janm di. Ok?

Ok Donk pati pati Widiana moun ki fenk moute yo moun ki fenk moute yo follow paj Unity School of Business lan pou mwen silvouplè. Donk pou mwen ansanm avèk Widiana gen moun ki ta poze kesyon bon fòk m respekte sa paske m te mande pou moun yo poze m kesyon m ap reponn yo. Kè bagay sa yo m pa trouve nesesè pou nap opine ladan yo toujou ok mwen menm tou se sa map tann poukisa m pa byen ansanm avèk Ritza menm. Donk te gon ti bagay ki te pase donk ki pat fèm plezi epi Kèt. Bon nou pa kontinye falo li nan mande zen. Non cheri m te mande 8000 7723 mwen 8000 lan twò m t fè 7800 e pa dim jwenn twòp humm we 722 nou ka fèl 800 ok ok donk lè widiana te fèk antre nan MK Jeancy epi widiana nou te konn pale li te konn ap di ke milova se se Se modèl li mwen ansanm avèk Fedna nou te vle se modèl li tou sa epi li te mande pou m te mete l nan yon feyton epi li te mande pou m te ede l ansanm avèk chanèl youtube li donk m te apresye Christoo anpil epi m te di Christoo ah li pap nesesè ou sot yon chanèl youtube epi Christoo te vin fè chanèl youtube li a m te ede Christoo epi l di ah Milova pa janm ede m bagay m te mande w anvan epi m ede l. Epi m te kòmanse nan yon feyton se fòt ou manman epi yon lè nal lakay li pou yon challenge li te vin lakay mwen tout sa blablabla epi vin gen yon diskisyon antre nou epi sa te fèm mal sa ou te di de mwen an te fèm mal donk m te live epi sa te fèm mal m te kriye epi li menm ki te kite emosyon pote l ale tout sa li te moute live. Ok Li te moute live Li te Di Yon pakèt bagay dwol de mwen Ki pa fèm plezi ditou Ke map domi sou ravèt Kem dis kem dat Yon pakèt twik Yon pakèt Yon pakèt Zin zin zin zin Te di yon pakèt di, te di yon pakèt bagay. A tèl pwen fanatik mwen yo te fache, fanatik mwen yo te joure di dat. Ok? Non m pat manje ravèt la vre, se te yon, se te yon, se te yon prank nou tap fè, li te planifye m te konnen. Ok? Donk, li te moute live li te di yon pakèt bagay dwòl de mwen, donk bagay ke m pap janm fè, kèlkeswa sa m ta gen ansanm avèk, m di l wi, kèlkeswa sa m ta gen ansanm avèk moun nan m pap janm moute live pou m pale tenten de li, M pap janm pran voice moun nan pou m pibliye l ni mesaj moun nan konn tèks avè m. Jamè m pa m pa stil de moun konsa m pa tap janm fè l ok. Don gen rezon w pakèt bagay m kwè gen anpil fanatik ki anba live lan tou ki te tande tout sa l te di de mwen mal de mwen yo. Sa te vin rete la epi nou pat janm pale epi l te vin kanpe nan pwojè se fòt ou manman. Ou pran san pou manouze an byen. Donk se, se, se du pase, m pa oblije. Le pase se le pase. Nou pa oblije ap fokis an pou n ap kreye, vin kreye de zigzani. N ap mande antant, nou pa oblije tounen sou sa k ap fè nou mal. Èske w konprann? Ok, donk, li te di an se sans, m pran sa m te konn pa vle di de truk pou ki vin mete divizyon plis, donk paske se lapè n ap mande, ok. Ok donk li te la epi li te di yon pakèt bagay mal de mwen, li te ret nan limit li, mwen te ret nan limit mwen. Donk lè m vin ap fè peyòl se fòt manman pati l te jwe yo paske l te vin kanpe nan feyton an, m te deside peye l. Epi li te deside debloke m epi konsa nou vin pale. Donk ma li vin li mande m ekskiz piblikman, li te mande m ekskiz, mwen menm tou m te reponn li, donk nou te kontinye pale. Epi. Nou pale, nou pale, nou pale epi m vin wè ke Donk Nou pale, ok Nou pale, nou byen, nou rebyen Kòman n pa konprann la timoun piti n genbe falo pou n konprann Donk nou pa falo, ok M mande nou 7800 Nou banm 7 mil vin 3. Mwen ba nou zen an nan fason ke nou jere m nan. Eske n pa konprann? Hein? Follow pou n konprann nan mwen menm. Follow pou n konprann. Ok. Donk. Ya li fè m mal m pa pa m pa just like m pa anvi opine twòp. Ok. Non nou pa gen menm nom.

M pa sonje kiyès. Ok, ann kontinye. Wi. Konya, m pa konn ba wè de ki dòbèl w ap pale paske m pa sonje m te konn yon dòbèl. M pa konn moun sa. Wi. Konya la donk nou te fin repale e tou sa, l te vin fè m yon lòt bagay ki pa t fè m plezi donk epi m ka di li gen yon konpòtman dwòl mwen menm tou m gen yon konpòtman dwòl nou se de moun ki pa ka close. Tout sa. Men sinema pa mande sa timoun. Mwen menm m pa gen anyen a Widiana. Ki pinyin m sa m pa konn moun sa m pa rekonèt moun sa. Sinema pa mande sa. Ok moun de moun nou tak yo m pa konnen yo m pa rekonèt yo. Sinema pa mande sa mwen menm ansanm avèk Widiana spesyalman pou mwen m pa gen anyen a Widiana. Tout sa k te pase yo yo fin pase. Men moun yo di sa map bay ou la Nou serye? Kisal te fèm? Nou timoun banm di nou M se MK Agency Widiana se MK Agency Donk nap mande antant nou paka pase m pral di Dayè m konn fanatik mwen yo byen Al eksplike nou bagay sa la, se pa antant kap gen ankò nou pa di ou sesi ou trèt li ranvase la li menm tou lap santil choke li pral pale donk nou pa oblije tounen sou sou le pase sè le pase donk nap avanse wi Tana Bourdo m di sa live m pa gen yin avèw nou gen nou vini poun jwe gen pwojè nap jwe ok nou pa gen yin donk donk Mwen menm m fini avèk bagay zigzani sa paske m pa konn nan zen sou youtube m pa konn nan zen avèk kwakseswa ok donk li trè nesesè pou nou mete yon ti pwen avèk bagay zen spesyalman fanatik mwen yo pa joure pou mwen silvouplè pou n pwouve ke nou renmen m tout bon ede m lè m mete yon bagay ki pa fè m byen nan tèt mwen tèks mwen pito

Nou pap fin gad videyo a la epi pou n pa ankouraje m. Pou plis ankourajman silvouplè peze bouton subscribe la. Peze ti klòch la. Ok ti klòch sa la men ni men ni depi w fin peze l la ou pap rate pyès lòt videyo map pibliye. Ok depi w fin fè sa yo la kounya la ou ankouraje m travay plis pou ou. E pa bliye mwen renmen nou anpil.